Ke Federasyon Ayisyen de Foutbòl li pwononse, li anonse ofisyèlman non nouvo seleksyonè Grenadye yo. Pa bliye. Mwen salye nou, nou konnen m renmen nou anpil, banm love la, kontinye abòne like pataje. Misye pral gen pou misyon pou l mennen Ayiti nan Gold Cup, pa sèlman mennen nan Gold Cup men pou n fè fòt enpresyon nan Gold Cup e pou kalifye n pou yon dezyèm fwa de swit pou la koup di mond dan 4 an. Donk yo pa mansyone dire kontra a men li evidan ke misye pral la pou 4 an si pa gen fyasko petèt nan Gold Cup la. Games. Misye rele David Badilla, se yon coach espanyòl, misye gen 51 an, nou pral fè yon bon rale sou li, sou CV l, parkou l kòm jwè pou vini kòm antrenè, eske misye merite djòb la, kisa n ka espere tou paske jodi an nou gen yon gwoup ki anbisye e nou di l, nou di l mèt fwa bò isi an, a moun repriz ke nou bezwen yon coach a la wotè di gwoup, de lefektif. Kounye a la, lè n fin prezante CV misye, nou pral gade eske tout bon misye. kapab tire pwojè sa vè le o. David Badia, 51 an, Games, kisa sa, kisa non sa a di w? Èske w konn tande non sa a deja oubyen di m non? Ou wè, ou wè bagay sou, ou wè anons lan sou rezo a? Wi, son antrenè mekoni.
Èske w ditiranbik oubyen ou pa rasazye? Non, son antrenè mekoni. E, se, bon, m pa pral, bon, li, son, bon, se pa yon gwo karyè men se pa yon debutan tou. Ok. Se pou yon debutan men anpil moun bon tout peyi a tap tann tout ayisyen tout konpatriyòt yo tap tann Yon kotch 5 etwal.
wi tap tann non nouvo seleksyonè nou an e moun yo te mete ba la trè wo te gen yon egzijans bò kote fanatik foutbòl an ayiti obsèvatè komantatè tout moun bon e selon rimè yo menm federasyon ayisyèn foutbòl te pwomèt on coach kòman yo te di xxl extra large e finalman 5 etwal eh wi la montagne n'a accouché d'une souris donk se pa gen pa gen pa genyen coach de renom vre ki gon bèl karyè an klèb ou an seleksyon dayè li poko gen karyè an seleksyon. Donk li pa gen okenn eksperyans nan seleksyon. Donk sa se yon mank a ganye pou li e pou nou. E pa pou li, pou nou. Piske se nou ki al dirije. E nou te ka fè mye. Donk se vre ke gen de antrenè ki pat gen non, ki mennen de ekip ki fè gwo bagay. Tankou Minye. Minye pat gen gwo non. Menm si Minye te adjwen. Nan seksyon Kamounèz la. An 2022.
Epi li vin mennen nou nan koup du mond men e pa rapò avèk sa nou konstwi kòm e kòm dinamik e sa nou akonpli nan dènye ane nan dènye mò nan dènye mwa yo kalifye pou koup du mond e jwon e yon koup du mond e kote n pat ridikil nou te nou te gen dwa pou nou reve yon seleksyonè E ki gen yon bon CV. M pa kwè se. M pa kwè se. Ase pou ou menm se pa gen yon bon CV Games? Non, li pa gen gwo eksperyans. Li te nan ekip rezèv Barcelone. Nou pral gade la.
Li te nan Almeria, li pase nan Fenerbahçe e sitou nan AEK Larnaca nan peyi Chypre. Men se pa. Se pa yon antrenè ki te fè yon bèl eksperyans. Pa egzanp, te gen yon lòt antrenè espanyòl tou ki te dirije Elche, ki dirije lòt klèb. Son antrenè. Se te Gaisca Garitano, nou te prezante bò isi. Li te mennen Bilbao. Li te mennen Bilbao. Donk, se de lwen, se ton antrenè avèk yon meyè CV. David Badia, ekip li mennen yo, se de ekip de seconde zone. Tande byen wi, Almeria. Li te antrenè Almeria, li jwe kalifikasyon pou monte an premyè divizyon, men li pa t monte. Li te prensipal?
Li te adjwen.
Adjwen? Li te adjwen.
Misye al nan Fenerbahçe.
Misye al nan Fenerbahçe, li te direktè teknik, adjwen.

Mesye te kòm kotch adjwen nan yon klèb ki rele Antalya Spò. Donk misye pa gen yon gwo CV pase sa. Epi li menm kòm jwè tou, se pa t yon bon foutbolè. Dayè misye. Kostobòn? Wi, Kostobòn. Misye kòmanse karyè l an Espay. Dayè misye fèt a Gava. Gava se yon vil tou pwòch de la Katalòny. Se yon vil katalan. Misye kòmanse karyè l la nan klèb sa a, a Gava. Palasuit li jwe nan yon klèb ki rele CE Europa an Espay. Li jwe nan CE. Premia an Espagne epi misye pral jwenn yon kontra nan Sturm Graz an Otrich. Lè w di Sturm Graz se yon nan meyè klèb otrichyen. Nou dakò sou sa. Men misye pa t rete pou lontan. Misye fè ennan, apre sa l tounen an Espagne. Donk karyè l kòm jwè, se karyè mwen menm, n ap jwe ti kan bò de pè pa egzanp, se karyè yon jwè mwayen. Yon nèg ki jwe nan an Espagne, nan ki klèb ou jwe? Ou fèt an Katalòn, ou te ka menm jwe nan Girona, nan Espagnol de Barcelone. Se nan yon klèb katye ke misye jwe. E kòm kotch tou Games, nou prezante seve misye la a, se nan klèb chipriyòt. On pasaj an Turki o sèfi de Fenerbahçe men se dan lasistans. Epi nan Antalya Sport, misye poko janm antrene on seleksyon nasyonal. Sa ki fè defo paske nou di sa souvan bò isi an Games, èt antrenè, èt seleksyonè se pa menm bagay. Ok? Paske djòb seleksyonè lan li la pou l fè le tri pou l seleksyone dè jwè sou on peryòd trè kout pou l prepare pou on echeyans. Alò ke on antrenè la pou l mennen on gwoup, pou l enkilke dè valè on gwoup. pandan yon sezon pa egzanp, pandan yon peryòd de longue durée. Donk m kwè ke le fè ke misye pa janm antre nan yon ekip nasyonal, sa kan menm antache afè la. E pwi, li pa janm nan yon gwo pwojè tou, sa fè ke nou pa kapab twò elojye de chwa ke federasyon an li menm li fè a. Paske n ap tann yon antrenè, pa egzanp, ki te mennen yon pwojè serye, oubyen ki te mennen yon peyi, menm si nan koup dafrik, menm si se nan koup dazi, pa egzanp. Men la a, a 51 an, se premye vrè kontra misye. Se premye vrè kontra, mwen te kapab dire la misye pral fè bizoutaj li, se avèk ekip nasyonal la. Pi bon kontra misye genyen se avèk seleksyon an. Kounya la, èske coaching misye an pral fè pral fè nou, m pa konnen, pral fè nou rete bouch be? Èske l pral rive la non sèlman kalifye pou Gold Cup, fè fòt enpresyon nan Gold Cup oubyen mennen l nan koupdimond, fè fè viktwa an koupdimond? Nou pa konnen. Nou ka pwononse n sou sa. Men deja apriori nou ka estime ke chwa a, pou mwen menm se pa le meyè chwa. E m t ap pale avèk yon ajan maten an, misye di li panse Federasyon Ayisyen de Foutbòl lan ta pral pran yon meyè kotch ke antrenè sa. Paske se se vre a Gims, ou menm lè w ap chèche yon travay premye bagay yo gade se vo wi. Ou te travay nan radyo Ibo, ou te travay nan radyo Ginen, yo di a bon, misye askipare kalifye. Oke? Men kounye a la si w prezante yon CV mèt la, yo wè ou vin nan radyo Ibo, premye kontre w se nan radyo Ibo ou pral demare, gen dout. Yo pa di w pa kalifye, yo pa di w pa konpetan, men nou se, n ap septik. Donk m kwè ke Li rete anonse kounye a la, David Badia pou l montre ke li se yon bon fòmatè, bon edikatè, deja li fè zanmi nan Barcelone, nan ekip de jèn yo, m pa konnen nan ki nivo, èske se nan juvenil A, èske se nan U13, U14, men le fè ke li pase pa sant de fòmasyon Barcelone, tankou Marc Cola ki nan sant de fòmasyon Paris Saint-Germain, sa an di lon, m panse ke misye petèt an tèm de fòmasyon, li gen dè zide klè. N ap tann, men pou mwen menm, m pa pral fè djòlè, se pa yon bon chwa. E.
Lè n ap pale de karyè antrenè oubyen yon pwofesyonèl, bon konbyen nan spò nou ye, nan foutbòl, epi n ap pale de kotching, de kotch, se pa paske w gen yon bon CV ki di fòseman ou pral reyisi nan yon ekip mwayen oubyen nan yon grand ekip ki gen gwo egzijans, gwo atant. Men, lè yon seleksyon k ap. ki an plen esò e ki ki sot jwe koup du mond e ki son w bèl dinamik donk menm jan nou rive atire de binasyonaux ki ap jwe nan gwo chanpyona donk nan bon klèb bon nivo tankou Isidor Bellegarde Casimir et autres donk se se konsa. Donk nan pou n te rete sou lanse sa menm dinamik lan se te pou antrenè ki ki fòse respè e menm grenadye yo tou sitou binasyonal ki k ap jwe nan wo nivo yo ki nan premyè lig ki nan lig 1 yo lè s on antrenè ki sèvi antrenè a ap fè yo ba li plis respè ap fè ke M pa di yo pral konteste travay li, konteste metòd travay li, men.
Tanzantan ban nou ti, ban nou ti imaj misye Thierry. Gade tèt li. Men,
menm Grenadye yo, ou ka, ou ka wè yo trè desu. M panse sa, m panse sèten ladan yo gendwa desu. Sa w di an tèlman vrè Gims, e dezole si m koupe w, m sonje lè Zidane, Zidane te al jwe nan Real, epi an 2000, m pa konnen, o kou de la sezon 2016, 2015, 2016.

Lè l konnen l gon coach ki pase de prezantasyon ki pase de prezantasyon games kap pale avè l, li fasil pou li pou li pou li aplike konsiyn coach la. Men otomatikman apriyori ke nèg la li menm li konnen ke w se yon coach ki limite, m panse la a ap gen ap gen ti pwoblèm anndan vestyè la. Donk m pa kwè ke se te pi bon chwa pou federasyon ayisyèn nan te al fè. Epi yo pran tout tan sa a pou anonse li. Tout tan sa a mwen m panse ke vrèman Y a kèlke choz? Y a kèlke choz vrèman? Mwen se machandaj, mwen sanble avèk machandaj e manipilasyon pou granmesi. E, donk, nou pa, bon, nou pa de, nou pa vle frape trò fò. Nou pa ret nap fè komantè nou yo avèk anpil mezi. Ye. Paske pi devan, ake mwen mwen mwen ka mini pa pa. Lè ou pa fè avre, se lè ou pa mini gen pil nèg ki te di a la ba bon, men menen nan koup di moun. Wi. E li te, depi nan premye, nan premye jou msye pale nan la près. Li di, map kalifye Ayiti pou koup di mond. Se objektif. Bon, byen ke anpil antrenè tap di l tou. Ou konprann? Men, li te di l, li fè l. Men nou tout te petèt septik lè Migne pran djòb la tou. Ou pa janm konnen si misye pap rive la. Epi aprè 6 mwa, nou tout tonbe damou kotch sa. Li mete bon sistèm, bon chanjman. Li ban nou doublèt li, ni Isidro a devan. Ou pa janm konnen, frè. Se sa k fè.
Pa rapò a jan, pa rapò a sa n konstwi dènye tan sa yo, federasyon an te gen obligasyon pou l te pran yon antrenè ki gen non. Paske w al pran Badiyah la, si Badiyah vin e kase dan l la, li pa li pa menm kapab kalifye Ayiti pou Gold Cup. Oubyen tou nou kalifye n al jwe yon pyèd Gold Cup. Donk Badiyah pap ka rete epi ou pral ou pral tonbe ou pral tonbe nan yon enstabilite. Donk nou te dwe pran yon antrenè kote non li sèlman, pèsonalite a. pa rapò avèk karyè li t ap fòse yon respè pou l ta kapab mennen yon pwojè sur la durée pa egzanp m ta sanble se yon kontra 1 an edmi 1 an edmi ke yo bay Boba m manke di Boba
David Badia li gon lòt prenon wi misye rele Da banm pran pou ou la a misye gon lòt prenon wi nan non li m ap tcheke pou ou misye rele David Badia. Kontra a prale jis. Depi 51 an. Kontra a prale jis kan 2028.
Ok. Donk e.
Fok badi ya. David badi ya sekyèr. Misye fèt 4 septanb 1974. Li prale gen 52 an la. Se te yon defansè santral. Li te konn jwe medyan defansif tou. Donk trè souvan. Nan ki klub?
Nan bon klub li pase yo. Gava. E Europa. E Premier. A an kousi. Se de klub an Katalon. De klub nou pa konnen. Ti ba yon ap jwe 3 zem divizyon. E pi li te jwe nan Stumgaz. e ki se yon klèb otrichyen e pa menm nan ekip premyè nan Stan Gazan li te jwe nan ekip 2 a ekip rezèv la men se kanmenm yon gwo klèb laba donk se sa nou gen pou misye donk trè souvan nèg ki jwe defansè santral medyan defansif toujou fè anpil nan yo fè bon antrenè Deschamps Beckenbauer Beckenbauer Deschamps Si si dè medya defans dè kapitèn ki vini an antrenè. Men yo pale de de Badia kòm ant kòm yon adèpt di di beau jeu. Se 3 4 3 wi sistèm preferansyèl. Yon foutbòl de posesyon.
Men ann imajine 3 4 3 misye an. Li ta vin nan seleksyon an avèk menm dispozitif sa a. 3 4 3 defans a 3. Jodi an la a si n ap fè yon defans a 3 pou mwen se Ade, Duvène epi Dèlkwa. Se pa sa? Wi wi pa gen wi pa gen manti nan sa. Si n ap fè yon defans a 3 3 moun sa yo. M pa konn si m twonpe m non. Men se sa wi. Duven epi lòt Diyo ki jwe koup di mond lan a Devel Delko epi nou pral jwe avèk 2 piston Casimir nòmalman men la antre Arcus e antre Arcus e Casimir pral gen youn ki fè lè frè non Casimir ka nan dènye 3 nan nan dènye 3 ap devan Casimir 4 milyon ka jwe map jwe ak Arcus epi lòt lateral goch la Martin eksperyans epi ou met Bellegarde Bellegarde Bellegarde epi devan Isidor Lynn Casimir wè yon bèl ekip. Sof ke la Dominique kòman? Dominique Simon pa tap ka demare nan sistèm sa. Ou byen ou fè Casimir vin nan 4 la, ou mete Athus sou ban, ou jwe ak Didson. Wi fò nou fò nou fò nou fò nou fon ti voye je gade Dominique tou wi sezon sa poun wè eske lap jwe kisa lap regle. Men Games, ann gade bagay la nan lòt fasèt, ann gade reyalite a nan lòt nan lòt fasèt, èske ou panse se pou petèt pwoblèm ekonomik ki fè ke se la n ale? Paske te gen plis ke 30 CV nan men federasyon an. M pa kwè 30 lòt 29 seve yo te an dsa de David Badia. Ann imajine byen, Carlo Masslin nan radyo sou nan kapital la fè konnen ke li resevwa plis ke 30 seve e menm gen plis moun tèlman ki anvi gen djòb la. Aprè analiz, se Badia ou ban nou. Men m pa kwè se Badia ki te gen meyè seve a. Men pwoblèm nan kote li? Eske nan negosyasyon yo se Badia? ki petèt reponn a sa yo genyen kòm pwopozisyon ekonomik. Konbyen kòb bay Bati a pral touche? Non yo poko di yo poko di anonse sa. Bon antre bon yo anonse yo anonse nouvèl wal anonse ak ou avèk antrenè w lan anonse egalman kon di dire kontra presize kòman montan fè pa presize? Dire kontra presize pa nan videyo yo mete a non videyo yo mete a pa gen anyen nan li non sèlman w di non an epi ekip li antre li antrene. Mwen m konn ajan k mande m konbyen m di l m poko gen enfòmasyon sa paske figurasyon poko. Nan menm chat moun yo li lè li tan pou yo sis pou yo pou yo sispann kache bagay sa yo. Tou dabò wap sòti yon videyo ki anonse arive yon nouvo bòs nan tèt seleksyon an. Ebyen li pap touche. Non l, laj li, dire kontra a, bon konbyen lap touche a te ka petèt rete rete ankò e. Konbyen konbyen ebyen li pa foutbòl nan fè. Dire kontra a enpòtan. Gade Zidane, Zidane rive la a, siyati kontra a fèt. Ou konn salè Zidane wi. Ou konn dire salè Zidane. Ebyen yo pap peye l. Men kòman yo fè pa presize yo montan montan salè yo. Nan laswa a li nan fon lòt pòs ki mete tout enfòmasyon sa yo disponib. Yo ka pa janm mete l tou.
Non dire a dwe nou dwe konnen l. Si se pou 1 an renouvèlab oubyen si se pou 4 an jiska la koup di mond. Dire montan montan fò montan salè a fò m konn fò nou konnen li. Mwen toujou bezwen konn lajan moun. Non men tande se pa se pa chanpyona nasyonal li kap jwe non se seleksyon nasyonal nou se pa chanpyona nasyonal. Ou konn salè minye?
Mwen m sonje m te konn sa lè Patrice Neveu lè l al lè l ale nan Copa Centenario pa menm federasyon ki t anonse l non se on paj oubyen m pa konnen se on medya ki pwòch de Conmebol la ki te divilge tout salè kotch ki nan Copa America Centenario se la nou pral konnen salè Patrice Neveu te genyen e misye te gen m kwè 4 ou 5 seleksyonè nan 16 peyi yo ki te nan konpetisyon misye t ap touche plis kòb ke yo seleksyonè bolivyen paragweyen alepòk Li devye ta fè plis kòb ke moun sa yo. Donk federasyon pa janm bay salè trè menm menm Jean Jacques yo te dwe li. M pat konn salè Jean Jacques. Nou vin konn salè Jean Jacques se lè bagay la fè fè fè anpil pale misye pa touche misye pa touche misye pral di nan laprès ke men konbyen yo dwe l e men konbyen yo te dwe ba li. Men yo pa janm pwononse sou bagay sa yo. Salè jwè, teknisyen nou pa bezwen de limyè de foutbòl pwofesyonèl. Si yo paka presize salè yo. Si gen de bagay ki dwe piblik, ki dwe klè, ke tout moun dwe konnen, epi y ap kache yo, donk se pou, se a de fen pèsonèl? Non men, se pa menm kesyon de sispisyon ankò. Yo gen bon rezon pou yo kache enfòmasyon sa yo. On seleksyonè peyi nou, pou nou pa konn konbyen twòb l ap touche? Donk li pa nòmal. Bagay sa a se de pratik ki la lontan. Komite nòmalizasyon ki ta dwe fè ripti vrèman e pou poze baz e pou poze bòn baz pou yon nouvo komite ki prale li nan eleksyon. Se menm pratik yo.